Ou sou paj de Ji 47 Show moun wap gade a se Jamesy 47 Jodi a se yon reyèl plèzi pou m chita ansanm avèk Pwofèt Mackenson e pou n pale kòman l te fè rantre sou rezo a e kijan li te vin fè ba l tèt li pou pou l te ka sèvi Bondye e pou l te ka Map preche la bonne nouvelle. Profèt kòman w ye? Anfòm, e ou menm?
Bon, franchman mwen anfòm. Pafwa ou toujou ap pale kòman Okap bèl, men pandan Okap la, kòman ou wè Okap? Okap, m pa vle di, m pa vle moun Okap fache kont mwen, pase moun Okap renmen m anpil, m pa vle yo fache kont mwen. Sèlman sa map di, met tèt ou ansanm pou nou fè vil la bèl, vil la poko bèl.
Lè w ta kòmanse, kòman sa te ye, kòman moun yo te wè w?
Monchè, moun yo pat wè m de bon òy lè m fenk kòmanse sou rezo. Se pa rapò avèk zèv sosyal mwen yo, moun yo kòmanse wè m yon lòt jan. Paske m son nèg ki antre nan sosyal, ede jèn, kreye dè aktivite a jèn yo, moun yo vin wè m de bon òy. Oparavan, yo pat konn wè m de bon òy. Paske m te gen yon, m te gen yon erè, m te gen plizyè erè ke m te fè lè m fenk monte sou rezo a, petèt ki te deranje yo. Men aktyèlman, m panse. M se chouchou pèp sa sou rezo a. M se moun k ap di yo. M se vwa yo. M se moun k ap pale pou yon pakèt moun ki pa ka pale aktyèl. Ok. Bon,
m toujou swiv ou sou rezo a, ou toujou ap pale yon pakèt verite. Men, lè w ap pale verite sa yo, e kòman pastè yo wè w? E èske yo toujou gen bif ansanm avè w? Pou pastè, pou tout pastè pwotestan m te dwe mouri. Paske kesyon moun ap vann. Fè legliz tounen mache, fè legliz tounen bòlèt, fè biznis lan, se yon bagay m ap entèdi nan tout mond lan. Ke nèg yo chache lòt bagay pou fè kè, fè biznis. Aktyèlman, gen de legliz Ayiti la, si w pa bay, e pa Ayiti non, legliz nan, gen pastè ayisyen nan mond lan la. De ou pa bay kòb menm si w bon, w pa p chita. M ap tande yon pastè, yon komisè Miragwàn nan ki di gen yon pastè ki rele nan telefòn pou l al pran yon fidèl pou l al tiye l. Yon moun ki vin legliz la kay li pastè a ba yon endis sou li pou l ka al tiyel. Sa vle di bagay yo dejenere nèg yo mechan anpil. Nèg yo pa gen kè nèg yo pa imen. Bon kòm wap viv pòtoprens yon peyi ki vrèman danjere bon wap preche tout verite sa yo men eske madanm ou fanmi ou pitit ou te pa konn di w non sa wap di yo yo pa bon e konprann kijan wap pale eske yo pa konn di w sa. M toujou di moun yo m lanse m nan batay. Nèg ki pastè yo konnen yo pa ka fè m anyen, e mwen k Makenson nan, yo konnen yo pa kapab. Yo ka toujou eseye, tante, men yo konnen trè byen yo pa kapab. E, yo konn ak kiyès y ap jwenn. E, mwen m gen yon gwo Bondye avè m, nèg yo pa ka fè m anyen.
Pandan nan moman la ou sou rezo, èske ou poko jwenn okenn atak, sa vle di ki difisil, ou kwaze ak e nan chemen ou? Apre sa, ou di konsa, bon, jan sa ye la, m ap pale verite, m ap ba sa vag. Èske sa poko janm rive? Si se pou atak m jwenn atak chak jou, m jwenn bon nèg yo fè konplò pou yo voye fizye m paske m pa janm pè. Ou wè m deplase vin Okap, ki nèg ki ban m presyon ak di m pa ka vin Okap depi Okap y ap tiye mwen? Ou wè m tout kote nan Okap. A di paske m pa pè, sa m pral pè la a? Pa gen anyen m pral pè non. M ka nèg e nèg e yo k pou pè e yo k ap fè sa k mal. M p ap fè sa k mal, m pa ka pè. Bon, gen anpil moun ki ta renmen paske show m nan vrèman gen anpil ekout. Gen anpil moun ki ta renmen konnen kijan w te vin fè rantre legliz ou vin bay tèt ou mo ou vin pwofèt men kòman sa te fè fèt?
Mwen menm m grandi tou pwofèt, m leve m jwenn mwen pwofèt epi yon bagay e pa vini m vini legliz m vin pwofèt m grandi konsa m leve m jwenn mwen sa m gen 25 an karyè ministeryèl nan sa m ap fè a m gen 25 an depi m ap fè l m pa fenk vini m leve m jwenn mwen konsa. Men, èske manman w te te levanjil? Oswa ou te gen yon manb nan fanmi yo, apre sa ou vin enfliyanse, ou vin wè, ou di yon sa bon, pou sa Bondye fè pou mwen, kanmenm fè m bay tèt mwen pou m sèvi Bondye. Manman m se yon dam misyonè, se yon moun legliz. Manman m se yon moun ki batize legliz. Se pandan legliz lansèt mwen. Sa vle di m jwenn manman m legliz.
Ebyen ok Ebyen mèsi m te ansanm avèk Pwofèt Mackenson men kanmenm avan m fini e ou te gen yon ti diskisyon ansanm avèk e frè Luckson men nan moman la kòman sa ye eske nou gen yon bon lyen ansanm. Nou pat janm gen diskisyon mwen nan frè Luckson non sa pa janm egziste nou pa janm gen diskisyon moun ka di men m pa gen anyen avèl m pa gen anyen. Anplis m konnen on pwofèt tou, on moun kap sèvi Bondye pa ka gen diskisyon. Men kanmenm, eben mèsi m te ansanm avèk pwofèt Mackenson, nap tounen pou yon lòt emisyon.